Quel signe que vous apprendre si votre partenaire vous aime à suivre? Bonjou bonswa entènèt, kòman nou ye? Mwen te swete nou tout anfòm pou yon nouvo jou. Nou prale detaye sijè sa, e nou pral bay anpil esplikasyon anndan ni. Moun pral jwenn anpil esplikasyon anndan ni. Kèl sin Que vous apprendre si votre partenaire vous aime? Ki sin ou ka ki ka moutre w si patnè w la renmen w? Medam mete nou aktif, swiv. Paske anpil nan nou, nou pa konnen lè gason renmen nou. Nou pa konnen lè gason renmen nou, depi nèg la fè sèks avè nou fasil, nou di li renmen nou. Depi nèg la toujou di nou konsa li pa ka viv san nou menm li renmen nou e gason pa janm ka viv san fi vre humm mete nou atantif eske vreman vre fè sèks se li ki lè yon gason fè sèks avèk yon fi se li menm ki yon senbòl ki ka moutre fi a eske patnèl la renmenn vre. Nou vin fè ou konnen non. Poukisa Mirlène Yola di non? Ann antre nan kesyon sèks la avan pou nou bay ki senbòl ki ka moutre ou si patnè w la renmen w. Gen gason San n pa rayisab San n pa jalou Depi l kontre avèk yon fi ki ouvri kò l ba li li ka jwenn li fasil pou li use pou li itilize li lage dabò pa fra ladan yo di yo son blòdè yo pa nan bese triye yo menm sa yo jwenn yo pran Pafwa gen ladan yo menm ki di konsa, yo menm yo pa gen pye a, depi yo jwenn fò yo pran. Se vre yo pa gen pye a vrèman vre. Sa a, li gon reyalite. Gen gason li mèt pa renmen fi a. Patnè w la gen dwa pa renmen w, li kontre avèk ou, li goute w, ou gen anpil sik lakay ou, ou gen anpil siwo myèl, ou bon, l ap toujou bezwen fè sèks avè w. Depi l kontre avèk ou, a papa! Ti jezi l toujou bezwen mete nan po krab nan tou krab ou li toujou an mouvman lè sa se pa sa ki pral moutre w misye renmen w vre patnè w renmen w vre sa pa yon sin ki ka moutre w patnè w la renmen w gen gason ou dous. Li mèt pap itil ou anyen, li mèt pap janm fè yon bon bagay nan lavi ou pou ou, lap fè tan pase. 1 an, 2 zan, 3 zan l pap kite w e lap mare pye w l pap kite w ale. Lap mare pye w l pap kite w ale, ale a pa fasil pou ou fò je ou pa nan dèyè w pou w etire kò ou. Men se te pou ou menm pou w ale ou pap ka ale. Paske dabò li menm pou tèt pa li, pou tèlman li reyalize w son fanm ki bon pou li ki dous pou li, li pap kite w ale. E l pap kite w ale poutan fanm pou l marye a li la. Fanm pou l fè vi l la li la. Depi l kontre avèk ou, ti baton nan pantalon li gentan ap fè tipap tipap tipap tipap li paka kanpe. Li paka rete. Ou menm wap di wouyy patnèm nan renmen m anpil paske depi li kontre avèk mwen li paka rete pou ti baton li pa an mouvman bagay li renmen mwen non e pa fè sèks ki moutre gason renmen w gason an li kapab fè rankontre avèk ou yon fwa selon siksè li jwenn nan ou menm, selon jan li jwenn ou ou gen bon kò, selon jan li jwenn ou bon vrèman vre, menm si li deja genyen moun pou l marye a, menm si li pa renmen ou vrèman vre, li gen dwa pa renmen ou men li renmen bouboun ou. Patnè a gen dwa pa renmen ou, li renmen bouboun ou, l ap toujou fè tout sa l konnen pou l kenbe ou, pou l kapab toujou kouche ou. Men poutan, li pa renmen ou, li pa bezwen ou. Se konsa sa ye. Gen gason, li pa bezwen fi a menm non. Men depi l wè mwayen pou l kouche l la, l ap kouche l wi. Gade l ap kouche l jiskaske l pa konnen wi. Gen gason k ka fè senkan nan yon fi ap kouche w wi, ou menm ou konnen ou gen bon relasyon avèk li. Li menm li konnen trè byen li p ap rete wi. Ki senbòl ki ka moutre lè yon gason, lè patnè w la renmen w? Ki sin ki kapab moutre w sa? Nèg ki renmen w nan lè l antre nan ou, se pa pas, se pa bezwen l ap bezwen w pou l ap epize w chak jou fè sèks avè w. L ap, l ap pwoteje w. L ap pwoteje w. L ap pwoteje ou, l ap prè pou ou, l ap disponib pou ou. L ap toujou la pou ou, ni nan bon tan, ni nan move tan. W ap wè li sansib lè ou malad, li sansib lè ou grangou. Lè ou di l ou grangou, sa ap fè l mal, w ap wè li fè demach pou l ba w manje. Menm lè li pa ta kab genyen pou l ba ou yon bègè, pou l ba ou yon woti, pou l ba ou yon pan, men w ap wè li fè efò te mèt yon pen sèch, te mèt yon patat, w ap wè li fè efò pou l ba ou. E ou ta rive an ka ke ou malad, w ap wè patnè w la, l ap fè tout efò, l ap fè tout sa l konnen pou l voye w lopital. Menm si l pa ka voye w nan yon gran lopital, menm si l pa ka voye w nan yon prive, men w ap wè patnè w la ap fè efò pou l fè w al nan yon lopital leta. Wap wè lè ou malad, patnèw la, nan maladiw la, li pa pral plis fokis pandanw malad la poul bezwen ap kouchew, poul ap fè sèks avèk ou. Men wap wè pandanl malad la, lap chache goumen poul wè si la rekipere santew dabò. Lè ou fin gen kontwòl sante ou, ou ok, ou byen, epi se lè sa lap bezwen poul fè lanmou ansanm avèk ou. Depi ou wè ou avèk yon nèg, ou malad, Ou pa sante, l ap chache pou l fè sèks avèk ou, epi li pa gen limit pòz, tout pòz bon pou li, menm si pòz la pa bon pou ou li menm li bon pou li li menm, nèg sa li pa renmen w. Paske moun ki renmen w nan l ap pwoteje w. An n pran yon egzanp yon pitit ki renmen, yon manman ki renmen pitit li. Yon manman ki renmen pitit li kòman nou wè l fè? Li toujou ap pwoteje pitit li. Ann pran egzanp yon manman poul. Ou pa wè manman poul la, tout ti pitit poul li, depi l wè malfini l foure l anba zèl li, l ap pwoteje li. Ebyen se menm jan avèk gason an, lè ou kontre avèk li, li dwe pwoteje ou. Li dwe aprann ou. Li dwe pwoteje ou. Si w renmen avèk yon gason l ap fè selfish avèk ou, l ap fè egoyis avèk ou, li pa vle aprann ou ouvri lespri ou, pou l fè ou konnen, pou l fè ou konnen kòman pou w ye nan sosyete, paske petèt gen kèk bagay ou pa konnen, ou wè la tout sa li bezwen, li bezwen w fè, li mande w li pou l fè l pou ou, l ap fè l pou ou men jamè moutre ou. Swa yon gason tout tan ye, li k vle ba w sèvis, li pa vle moutre w. Li pa vle antre nan konpitè a pou l moutre w kòman pou w ouvri l, kòman pou w fèmen li, kote pou w rive la, pou w rive la. Li pa vle mete w sou machin nan pou l di w men kote pou w fè volan, men men kote ki ki ki pou bay gaz, men kote pou frennen. Li pa vle moutre w, li sèlman la pou l ba w lib. Sa pa renmen. Lè ou se lè l renmen ou nan, l ap mete w an priyorite tou. L ap toujou renmen pou ta mèt tou. L ap toujou renmen lè l wè yon fi sou lari a, sou volan l ou menm pou ou ta sou volan an tou. L ap toujou renmen lè yon moun devan konpitè l ou menm pou w ta devan konpitè w tou pou w konprann yo tou. Depi w wè yon nèg renmen ou, li pa sansib pou ou, li pa p ede ou, li pa genyen yon lanmou, li pa gen yon konpasyon pou ou. Epi gason ki renmen w nan, ki siy nan kò w k ap montre w lè patnè w la renmen w nan? Patnè w la lè l renmen ou, ou ka pran l ak tout defo lakay li, pa gen moun ki sensè, pa gen moun ki san defo. Li ka gen tout defo lakay li, men, pandan li gen tout defo lakay li, lè l kontre avèk ou, nan lanmou w gen pou li, Lè w kouche, pou w pale avèk li, oubyen lè w chita sou janm ni, pou w di li men tèl bagay k ap domine m, kè m pa kontan. Li di fè w tris tou, l ap toujou kirye pou l konnen ki sa k deranje l, lespri w ki fè w pa kontan. Si se yon bagay ki lakay li ki fè w pa byen ou esplike li men sa ki fè w pa byen, w ap wè misye ap toujou, misye ap toujou fokis pou l kapab chanje ou menm ou pa pral mandel chanje moun pa konn chanje pou moun men li menm pwiske li renmen ou li bezwen viv ansanm avèk ou li pral goumen li pral fè efò poul chanje li menm pou kapab jwenn li menm si w pa wè lal li pap janm chanje yon sèl kou men ti kras pa ti kras wap wè li diminye nan swen kap fè w pa kontan an wap wè patnè a diminye nan sa ki pa fè w byen an wap wè li diminye nan move manyè li gen nan li ki pa bon an Epi jiskaske pou w jwenn li jan w ta dwe jwenn li an. Nou tande? Men si w wè w gen yon gason, ou gen, li gen yon pakèt mès lakay li, yon pakèt bagay ki vrèman fè w tris, ki toujou mete w atriste, sa pa, sa pa, sa pa, sa pa enkyete li, li pa gen lanmou pou ou. Ti cheri moun ki renmen w nan lap fè tout sal konnen poul fè kèw kontan moun ki renmen w nan lap fè tout sa ou konnen pou poul metew byen li pa pral dakò pou tout tan pou kèw pa kontan paske map diw yon bagay fi vyeyi pi bonè pase gason humm fi vyeyi pi bonè pase gason e fi gen plis maladi ki devlope lakay li pli rapid Lè laj ap antre sou li, pase gason. Si wè w pran yon ou gen patnè w li avèk ou, ou wè li pa ka ede w jere emosyon w, ou wè li pa ka ede w pou kè w toujou kontan, ou wè li pa ka ede w pou toujou ap viv dan lajwa, ou wè li toujou ap fè kè w pa kontan, li pa renmen w. E pa fè sèks ki fè gason renmen w. Epi medam map di w yon bagay, menm lè w te gen 2 pitit, 3 pitit pou nèg la, si pou l pa marye avè w li pap marye avè w. Menm lè ou te fè sakrifis pou li, ou te leve 4 è di maten, ou te prepare manje, prepare tout sa w te pou prepare pou li, ou konnen si pou l pa rete avè w li pap rete avè w. Paske gen yon bagay ki rele lanmou, li pa gen lanmou pou ou. Depi l pa gen lanmou pou ou, tout sa w fè pou li yo, se ryen etè. Yo pa itil, yo pa, yo pa anyen pou li. W ap sezi wè l ka kite w, l al pran yon fi k pa menm fè sakrifis pou li. Mph. Li ka kite w, l al pran yon fi ki pa menm fè sakrifis ou te konn fè pou li a. Epi, ou pa bezwen nan goumen avèk li. Ou pa bezwen nan pede fè diskisyon a patnè w la oubyen pou lòt fi kòmsi pou konprann sa ap chanje yon bagay. Sa pa ka chanje anyen. Il sifi nèg la li renmenw depi li wè li nan yon konvèsasyon avèk tèl fi li nan yon fason avèk tèl fi li wè sa deranjew sa pa fèw byen se lik pral aranje sa ou menw pap ka aranje anyen. Paske depi l pa renmen w, ou pa ka anpeche l moute fi sou ou. Dabò, gen gason, moute fi sou ou a, se pa, se nan li menm sa ye wi. Se yon manyè, se yon manyè ki lakay li, li pa ka pa retire. Paske kite m di nou medam, gason ayisyen, m pa menm di 80 pousan, 90 pousan ladan yo bouzen anpil. Yo renmen fanm jenès tou. Yo renmen fanm jenès anpil, yo renmen gen anpil ladan yo renmen lè fi mete yo nan konkou. Anpil ladan yo, yo renmen lè yo gen yon fi nan men yo, pou yo renmen pou yo antre nan yon fi, yo tande ki te ki te kouche pa egzanp avèk Barack Obama. Ou byen ki te kouche avèk Jovenel Moise, ki te kouche a yon gwo tit, ki te kouche a yon gwo non, yon moun ki te gen relasyon, yo menm yo renmen tou pou yo antre nan fi sa a tou, pou yo di o, entèl gen gwo mak fi nan men l, fi sa a te kouche ak gwo moun, gwo bagay wi. Yo renmen konpetisyon. Anpil ladan yo renmen lè yo avèk fi a, pou yo wè fi a nan, yo tande li nan dis, nan dat, pou yo vin nan kay la pou y ap fè jalou. Pou yo pase yo fi a yon sabò nan sans de jalouzi. Anpil ladan yo renmenn wi. Ou mèt wè yap pale bouzen mal. Anpil ladan yo renmen bouzen. Nan lang kreyòl nou an eskize m. Fi movèz vi. Paske depi ou avèk mari w wap kouche avèk lòt moun. E yon movèz e moun movèz vi ou ye. Depi wap kouche avèk plizyè moun a la fwa. Depi yon sèl kou ou ka reponn yon moun, de moun, twa moun ou son moun movèz vi. Anpil ladan nèg yo renmenn wi. Esak fè medam yo pa bon konsa anpil ladan yo wi e gason ayisyen k fè yo konsa wi nou pa konn sa nou pat janm konn sa wi se gason ayisyen ki rann anpil medam yo pa bon paske poukisa yo renmen yo konsa gen ladan yo k moute yo sou madanm yo nan kay Gen ladan yo madanm yo gen nan kay la p ap kouche sou yo, madanm yo pa pral fè tenten avèk lòt moun, madanm yo menm si yo grangou madanm yo ap rete nan grangou a, menm si nenpòt difikilte madanm yo ap pase mizè avèk yo, epi ou ta sezi wè yo ka montre yon fanm movèz vi sou madanm yo, ou kwè se bouzen gason ayisyen bouzen, lamwatye ladan yo. Ebyen, ou pa pral fè patnè, patnè w la ou pap ka chanje li si l gen yon erè konsa lakay li. Se li menm pito ki pral chanje pou ou. Paske il sifi ke li renmen w, li pral fè tout sa l konnen pou l kapab genyen w. Li pral fè tout sa l konnen pou l pa pèdi w. Li pral fè tout sa l konnen pou l viv ansanm avèk ou. Epi pwiske li pral fè tout sa l konnen pou l viv avèk ou, se li k pral chanje pou ou. Paske gen gason ki gen madanm ni menm sil pral nan lòt tifi sou kote son bagay lap fè an prive wi il depil depil wè madanm ni menm sispèk ase li lage chal pa rete non li kouri li retire kòl wi paske li menm li pap pèdi fanm ni pou ou li pap pèdi fanm ni pou ou li pap pèdi madanm ni pou ou menm si wèl ale nan yon moun depi madanm ni sispèk yon bagay li li kitel paske fanm sa al renmenl li pap pèdil se tout senbòl ki ka moutrew si patnèw la renmenw Se vre ou gen anpil bagay sakrifis pou fè pou rann patnè w la renmen ou, fòk ou tolere li, fòk ou ba li love vrèman vre, fòk ou gen anpil bagay fò fè paske lanmou se yon sakrifis li ye men se pa sèl sa ki pral fè patnè w la renmen w, patnè w la li menm fòk li renmen w pou tèt pa l dabò paske il sifi patnè w la renmen w pou tèt pa l dabò la li pral tolere w nan kèk bagay men depi l pa renmen w. Adyee! Map di nou yon bagay, ou ta sezi wou son bèl fanm pou tèlman jan w byen kanpe, patnè w la gen dwa kite w li marye avèk yon lòt fi, lap viv byen ansanm avèk yon lòt fi, epi ou pi bèl pase li, ou gen prestans pase li, ou pi byen kanpe pase li wi, ou konn sa? Gen gason ki pa pral chache fi pou bote, gen gason ki pa pral chache fi pou bote, gen gason ki pral pran fi pou kalite. E se yon reyalite, si nèg la pa gen je l nan dèyè l, si nèg la gen vizyon, li p ap pran fi pou bote medam, l ap pran fi pou kalite. Paske, e pa tout gason ki pral dakò pran yon fi paske fi a gen bote, paske fi a gen bèl cheve, gwo bouda, fi a gen yon bèl ti tèt bouch, fi a gen bote, epi l pral pran li, pandansetan fi a pa ka itil li anyen. Tout bagay sou kont li a jiska zèd. Fi a paka sipòtel nan anyen. Se lik maten, se lik midi, se lik sware. Fi sa pa gen soti, fi sa paka antre, fi a paka devire. Fi a, fi a vrèman vre se botel la ki parèt, men se pa yon fi ki gon diplòm, se pa yon fi ki gon pwofesyon nan anyen, fi a pa gen esperyans nan anyen. Medam fè efò pou nou fokis tou sou travay nou epi pran travay ou pou zanmiw avèk patnèw la. Paske gen gason k renmen sa anpil, gen gason ki renmen lè se li menm ki zanmi patnè li epi avèk travay amant li, se li k zanmi ni, li fokis sou sa tou. Paske gen gason ki pa renmen lè l a yon fi ki genyen yon pakèt zanmitay sou li. Se pa tout gason ki renmen ni. Ebyen medam se pou sela mwen te pote video sa pou nou pou m te fè nou konnen ki siyn ki ka moutre nou si patnè nou an renmen nou a si patnè nou an pa renmen nou quel signe pe fe vous aprand si vot patnè vous aime se siyn sa yo ki pou t moutre ou si patnè w la renmen ou si patnè w la renmen ou Se pa ou k pral chanje li, sa l genyen lakay li ki pa bon an k ap fè w soufri a, se li menm ki pral retire l nan li pou ou. Se pa sèks patnè w la ap fè avè w tout jounen, mete ti jezi nan po krab, li tou, ti, ti baton l toujou kanpe pou ou, epi se lè sa w pral di wi patnè w la renmen ou. Gen gason pat, gen gason depi l kontre fanm Gen gason li pantan son fanm li pa menm ko konn ki fanm nan ye ti baton gentan kanpe pou li paske li menm e vle li pa vle wè fanm depil wè ti jezi lap depil wè pou tou krab li menm li gen ti jezi lap foure jezi ladann nou tande medam se te yon plèzi poum te pale avèk nou nou ap retounen nan yon lòt videyo paske mwen pral prese mwen pral prepare mwen pral prepare kèk resèt kwizin poum mete sou entènèt la pou nou mèsi a tout moun ki te abòne Paske mwen bay konsèy, mwen aprann nou tou kòm kèk resèt kwizin tou. Se te yon plèzi.